Pafwa, lavi mennen w nan wout ou pa t panse. Nesesite trennen w kote ou pa t ap kanpe. E lamò konn pran w nan fason ou pa merite. Bonjou ou bonswa a tout konpatriyòt, sè e frè m yo ki patou dan le mond, e pli presizeman sila yo ki nan Sendomeng, jodi a mwen pral fè yon ti pale ansanm avèk nou, sitou ak ou menm medam ayisyèn mwen yo ki ap viv nan Sendomeng. Medam, èske nou te konnen nan soufrans nou. Anpil de fwa, yon seri bagay rive nou. Eske nou te konnen sitiyasyon peyi nou kontribye nan tout sa yo? Anpil de fwa, nou leve nou soti, nou al viv e de kote pami moun nou pat menm sipoze al viv. Nou konn frekante tou pafwa moun nou pa t ap menm kanpe bò kote yo si nou te nan peyi nou. E anpil dè fwa tou gen dè aksyon ki konn pase nou, dè bagay ki pase nan vi ou. Pafwa ou konn rete, mwen konn tande nan nou k ap di nou santi nou ta tiye tèt nou. Paske nou konn santi gen bagay ki pase nou, lavi nou pa gen sans. Donk jodi a, mwen vle fè yon ti pale trè spesyal ansanm avèk nou. Ou wè kèlkeswa kote ou rive, sou kèlkeswa tèritwa ou mete pye ou, pa janm kouri aji san ke ou pa konn mòd de vi, premyèman moun peyi a, e dezyèman Ayisyen k ap viv nan peyi a. Ou dwe toujou chèche konnen ki mòd de vi moun peyi a mennen, kòman yo kanpe, e Ayisyen ki ladann ki jan yo kanpe lè yo vin nan peyi sa. Ou menm nan yon fason pou konnen nan ki fason Kòman, sou ki pye pou w kanpe pou w fonksyone? Medam, èske nou te konnen nou se moun ki plis viktim sou latè? Nou se moun ki plis maltrete? Poutan, nou ta sipoze moun ki plis adore. Nou ta sipoze moun ki plis konsidere. Men, pafwa menm nan pwòp peyi nou, yo imilye nou, abize nou, maltrete nou nan yon fason ke nou pa merite. Anpil de fwa, sitiyasyon peyi nou mennen nou epapiye patou dan lemond e anpil de fwa nou ale nan peyi vwazen an. Nou ta sipoze alabri, men se pa vre. La, nou souvan maltrete plis. Ebyen nan ti videyo sa medam, mwen pral pale ansanm avèk nou nan yon fason, ou menm ki pot ko mete w alabri, ou menm ki ap viv an Repiblik Dominikèn, ki pot ko konprann vrèman reyalite a, Pran san w, pran tan w, tande kèlke mo m pral di nan videyo sa pou konnen kòman pou kanpe. E menm ou menm tou ki gen pou rantre an Repiblik Dominikèn, pou konnen sou ki pye pou kanpe lè ou rive. Parlan de Sendomeng, nou kapab di se yon tè ki glise pasi kalalou pou nou menm Ayisyen. Jan nou tout konnen l deja, nou konn ki fason yo maltrete nou, ki fason yo imilye nou lè nou rive nan Sendomeng. Men, nou toujou konprann tou ki sa ki koz. Se pa rapò avèk jan peyi nou fonksyone, se pa rapò avèk jan peyi nou gade nou, se sa ki koz anpil peyi dan lemond trete nou nan fason sa, sitou peyi vwazen an ki pa ta sipoze trete nou konsa. Yo trete nou nan fason ke yo vle, tiye nou nenpòt fason yo vle, e menm pafwa gason ayisyen ki nan Sendomeng konn pwofite sou kèk sitiyasyon nou menm mèdam yo ki sòti nan peyi nou pou nesesite ki rantre lòtbò a, yo konn pwofite sitiyasyon nou pou abize nou. Nan fason ke yo fè kòmsi yo renmen w, ou menm ki son ti inosan, ki son ti egare ki pa konnen vrèman kòman peyi a fonksyone, w al foure kò w anba l. Aprè sa, li fè konplo avèk kèlke dominiken, pandan ke ou menm ou konnen ou pral lakay mennaj ou, epi yo konn pran kòb nan men dominiken pou fè abize w ou menm ki se fam ayisyèn, ki se san yo. ki ta sipoze, yo ta sipoze konsidere yo tankou sè yo, nan kèlkeswa fason, gen bagay yo pa ta sipoze fè ou. Donk, medam Sendomeng se yon tè ki glise anpil. Premyèman, lè nou rive lòtbò a, toujou bat pou nou aji nan yon fason ki legal. Pafwa m konnen nou konn ale, nou konn pa menm gen paspò, nou konn reziye nou jan sitiyasyon an prezante a nou ale. Men lè nou rive, e m konnen nou se fanm vanyant tou, nou konn pafwa ka degaje nou nan kèlkeswa sitiyasyon. Medam, lè nou rive, pa al foure kò nou anba Dominiken. Ni Dominikèn pa zanmi yo, pa pale a mari yo, pa pale a zanmi gason yo. Pa foure kò nou anba yo, si nou fè sa n ap viktim. E lè nou rive tou, jan m di nou an, pran prekosyon avèk gason ayisyen. Yo se trèt. Tout mou w ap wè gason ayisyen genyen lè yo Sendomeng, manman yo ak papa yo ap viv Etazini. Nan fason sa, yo bezwen kapte w epi se yo menm kap baw move kou a nan dow se jan wè m te di nou an yo fè gason etranje abize nou e pafwa tou yo menm yo konn gentan gen responsablite yo yo fèw konprann ke yo se yon ti sen ki potko janm gen yon famiy poutan w antre anba yo se lèw pran wap konnen. Donk, medam, se pa sèlman nan Sendomeng non m vle di nou, kèlkeswa kote nou rive fè pridans avèk gason. Paske depi w fèt ou wè gason, menm lè w pa ta ko nan gason, men ou wè gason, an reyalite ou konn tande pale de gason. Aprann konnen gason dabò. avan ke ou met tèt ou anba l, sitou lè ou pa Ayiti. Sitou lè ou pa Ayiti, yo pwofite sou yon nesesite yo ka wè ou genyen pou yo abize ou totalman apre sa lage ou nan lari. Sendomeng se yon tè glise, li glise anpil pou nou Ayisyen. Ankò medam sè m yo, pran anpil prekosyon avèk mesye gason yo, mwen di nou ankò, pa antre anba dominiken sou kèlkeswa fòm paske nou konnen deja yo pa vle wè nou pa antre tou anba mesye gason ayisyen nou yo pou yo pa konplote kont nou pou yo fè lòt nasyon abize nou Dezyèmman mèdam lè nou nan sendomeng nou gen yon lè pou nou antre yon lè pou nou sòti eske ou te konnen gen zòn nan sendomeng gen lè moun paka pase gen yon seri moun ki gen yon seri klèb yo konn pran prepare yo nan yon fason ou konn wè yo pafwa ou konn panse se taksi. E pafwa tou, li konn nan lajounen tou gen yon kote, yon seri zòn ou pa kann k al foure tèt ou pase konsa pou kont ou. Yo, yo gen klan, yo konn fon fason, y ap sekestre medam, y ap kidnape yon seri medam, li te mèt ti jèn fi ki fèk ap parèt ki ka poko menm konn anyen nan lavi a wi, yo pran ou. Kisa w konnen al fè avè w? Yo mennen ou nan klèb. Depi yo pran ou nan, yo fin dwoge ou. Ou vin pa konn anyen de tèt ou vrèman. Epi tou, sa w konnen yo mennen w al fè? Ou konnen yo mennen w al fè pwostitisyon. Ou pase dèzane, fanmi w, zanmi w, tout moun ap chèche w, yo pa janm konn kote w ye. Lè w rive nan yon bout, yo fin fè w travay, ou travay, ou travay, ou travay. Lè mesye yo fin travay ou byen travay, nou konn sa m ap di la san m pa bezwen repete gwo mo, yo travay ou byen travay, apre sa, lè yo vin wè kò a afebli, moun nan pa kapab kenbe ankò, yo konn pale a patwon, o entèl pa ka fonksyone ankò paske kò l fèb, li pa gen kòd fèb, gen mo ou konnen m pa ka repete, nan jan moun yo konn di ou pa gen angrenay, li pa gen angrenay pou l ta kenbe afè a ankò. Kounya la, sa w konnen yo favè w, pafwa yo pa menm fè Lavman nan san medam yo. Yo repran w, y al lage w sou yon wout. Si yo jwenn ou, yo jwenn ou. Si fanmi w retwouve w, yo retwouve w. Yo gaspiye avni w. Se poutèt sa medam, ou menm ki nan Sendomeng, gen yon lè pou mache, gen yon lè pou rantre lakay ou. E m ta konseye w, si w ap sòti Siw ta pran yon moun ansanm avew pou sòti li tap toujou pi bon pou ou men yon moun ke ou konnen pafwa nou de twa ou menm si ou gen yon frèw ou ka sòti ansanm avel e pa sòti san nou pa bezwen e lè nou gen pitit nou tou ti demwazèl ki fèk kap vini pa kite yo sòti nan lari pou kont yo paske tè ya glise anpil yon lòt pwen ankò medam mwen pap bliye pataje ansanm avek nou M konnen lè nou soti n ale yon kote nou toujou renmen travay e nou renmen travay. Men, evite al travay kay Dominiken. Evite al travay al fè sèvant kay Dominikens li trè danjere. Trè trè trè danjere pou nou. Yo toujou gen manman yo, yo gen grann yo oubyen yo gen gran papa yo, papa yo ki ti granmoun yo bezwen moun pou al pwòpte l pou yo, pou al okipe l pou yo, pou al dòmi leve ansanm avè l pou yo. Medam fè atansyon tande. Pa antre anndan kay dominiken pou ou al travay pou yo. M konnen nou renmen travay se vre. M konnen nou soti pou nesesite men veye zo nou pa antre anndan kay moun sa yo. Nou konn jan yo pa vle wè nou deja? Yo konn akize nou nan fason ki pa verite. Yo ka menm pran bagay mete nan valiz ou. Epi tou yo veye lè w ap soti pou di se ou ki te pran l. Men piske pafwa nou pa menm konn pale, e menm lè w te konn pale, yo fin anvayi w. Pafwa e kadav ou y ap jwenn atè. Oubyen annik pwen yo fò mete w nan prizon pou granmesi. Tan sa medam, Se ti komès nou nou konn fè, nou konn fè lòt travay, prefere nou travay nan yon empleza ki gen tout kalite moun ladan l, ki gen tout kalite nasyon ladan l, nou kapab travay konsa. Oubyen, nou chèche yon mache, nou fè yon travay kote Leta li menm pèmèt nou chita nou travay. E nou konnen tou gen kote Leta pa pèmèt nou al vann nan lari. Fòk nou veye, fòk nou fè atansyon avèk bagay sa yo. Anpil dèfwa nou rive yon kote tou, yo maltrete nou, yo voye nou tounen se nou menm ki koz. Kote yo di nou pa kanpe, se la nou kanpe. Kote yo di nou pa al vann, se la nou al vann. Fòk nou fè anpil atansyon avèk bagay sa yo. Paske tout sa ki pa nan avantaj ou, evite. Evite fè tout sa ou konnen ki kapab yon echèk pou ou demen. Evite antre lakay moun sa yo pou n al travay, li pap nan avantaj nou. Dayè pa pran yo pou zanmi nou, yo deja pa renmen nou deja. Sou kèlkeswa fòm menm lè w wè y ap ba w bon dan pa pran yo pou zanmi w. E sa ki pi enpòtan lè nou rive nan yon peyi se aprann lang nan. Aprann lang nan se sa ki ap mennen w nan chemen ou bezwen pou w rive a. Donk ou menm jèn gason ayisyen. Poukisa w pran tout tan w, ou abize medam yo konsa? Poukisa w pran tout tan w, ou ba yo tout kalite manti sa yo, poutan w konnen tout sa w ap di yo se pa vrè? Ou fè konplo pafwa avèk lòt moun pou jwe sou inosans yo. Ou konnen sa w fè yo, w ap peye yo. Donk mesye m swete nou chanje. Mwen mande nou chanje avèk medam yo, konsidere yo kòm si se te sè nou ki soti nan menm vant avè nou. Konsidere yo kòm si se te yon sè ki te menm papa avè w. Konsidere yo kòm si se ton kouzin, se ton tant, se te manman w. Sispann fè yo abi. Sispann di yo paran nou Kanada, Etazini, poutan e pa vre nou pa ka regle anyen pou yo. Okontrè, nou fè lòt moun abize nou. E ou menm mesye yo tou, lè w rive nan nenpòt peyi a, sitou nan peyi vwazen an nou konn kòman yo pa vle wè nou, sispann al frekante vye fanm sa yo. Sispann al frekante pitit yo pou yo ta rive fè nou nenpòt bagay. Sispann fè zanmi avè yo. Ou konnen deja, depi w ap pale a madanm yo, Ou byen ou se fanm wap pale a mari yo, ou konn koman yap aji ansanm avek ou. On moman dominiken voye asid batri nan figi w. On moman yo koupe tet nou. On moman yo tchake nou avek kouto. Antouka mesye dam, fe pridans avek moun sa yo. Fe anpil prekosyon. Medam rekonfote nou. Pa janm mete nan tèt nou di lavi fini. Kèlkeswa sa ki ta pase w nan vi w, depi Bondye pèmèt ou toujou gen souf la, di lavi kontinye. Panse pou pi devan. Kèlkeswa desepsyon, kèlkeswa movèz aksyon ki te rive w sou kèlkeswa fòm ke m pa bezwen konnen, kèlkeswa jan w te soufri, kèlkeswa jan w te sibi, Pigaw janm mete nan tèt ou di laviw fini pou panse a detwi tèt ou non paske vi ki nan ou a se pa ou ki metel sa ka rive yon bagay pase ou ke ou pat espere ou tonbe yon kote kew pat panse de bagay rive ou kew pat janm imajine nan vi ou men pa janm fè tèt ou mal pa janm panse a okenn move bagay nan vi ou. E lè bagay mal sa yo rive ou toujou pran yo kòm yon leson, kòm se te yon liv ki devan ou, ou etidye e w aprann e kounye a w konn kòman w pral kanpe pou w avanse. Donk, medam mwen swete nou kouraj nan kèlkeswa sitiyasyon lavi mennen ou. Kouraj! Pa bese tèt e m konnen nou se de fanm vanyant Nou se de fanm kourajez. Nou toujou prè pou n fè nenpòt bagay e n toujou prè pou n ede tèt nou sòti nan de sitiyasyon difisil ke nou ye. Pa dekouraje, pa neglije konbat a lavi a, toujou kontinye konbat pou pitit ou. Pandan ke ou pap bliye, lè ou rive yon kote, aprann lang lan premyèman. Aprann konnen mòd de vi peyi a, aprann konnen moun ayisyen k ap fonksyone nan peyi a kòman yo kanpe. E pa janm al foure tèt ou sitou anndan kay dominiken pou al travay. E anvan w sòti, toujou veye kòman lari a ye. Paske nou konnen depi gen yon konfli antre dominiken avèk ayisyen, kòman yo ka fè nou, kisa yo ka fè nou. Toujou fè prekosyon avèk bagay sa yo. Pa sòti san bezwen. E toujou veye si w ta gen yon frè oubyen yon kouzen w ayisyen ki ta sòti ansanm avèk ou, li t ap toujou pi bon pou ou. E lè w sòti, regle sa w ap regle a epitou rantre. Ebyen medam mwen te kontan pale ansanm avèk nou. Mesyedam mwen te kontan pale ansanm avèk nou. Ou menm mesye, sispann fè medam yo abi. Pa aji nan fason pou rann moun atriste, konpòte tèt nou yon lòt fason, sispann rantre nan kòlèt Dominiken, rantre nan kòlèt lòt nasyon lè nou rive yon kote, pou nou konplote fè sè nou, pwòp san nou mal. Menm lè yo pa soti nan menm vant ansanm avè nou, yo pa pitit papa w, yo pa kouzin w, yo pa manman w, yo pa tant ou, men se sè w yo ye, nou soti menm kote, se menm kote nou prale. Donk fè anpil pridans nan peyi vwazen an, paske tè a glise anpil. Tè a glise anpil. E si nou pa fè pridans, n ap tonbe, e n ap mal tonbe. E si nou kite nou tonbe, nou ka pa leve. Se poutèt sa, fè pridans ak moun sa yo. Donk, mwen remèsye nou tout ki te pran ti tan nou pou nou gade videyo sa a. Pa bliye abone avek chanel la ki se fed vision H pandan ke ou pral jèm paj facebook la osi sou menm non an. Se te konpatriyòt ou, sè pa ou, Fedline Sainfleur, ki te pase pou fè ti pale sa ansanm avèk ou. Nap wè nan yon lòt videyo ankò.